4 a 0 sou yo oh nenpòt 5 a 0 la soti yè swa rive kounya nou 5 a 0 sou yo izo vin pran kadav ou atè a la pandan map pale la izo gen yon kadav atè a bò tel ayiti a izo vin pranl vin ramase kadav ou a izo menl atè a la map gadel devanm nan la menl atè a bò tel ayiti a vin pranl kounya chofè moto la vladimir Se li menm kap pote fanm pou andèy misye gen zam sou li. Misye mòtèlman blese aktyèlman map pale avè w la bò tou prè tele Ayiti a. Donk vin pran kadav ou Izo nap tann ou. Janm te toujou di l. E lapolis fè egzakteman sa m te mande a. Ou wè moun ap di w fòk gen elikoptè pou bay vilaj bay tout se bobin. Sin genyen li tap mye. nou tap avanse pi rapid. Depi n ka bloke misye poul pap travèse sous matla, simonèt, lafito, nou kòmanse anpè avèl. E sim leta ayisyen sim di nepa m koupe tout dlo nan vilaj de Dye. Kounya w gen dwa di TT non bagay gen lòt moun bon m di w wè vilaj la mwen gen dout anpil gen 10 moun onèt kap viv anndanl kapab gen yon de twa grenn wi paske gen moun se la yo leve Yo pa gen lòt kote pou yo ale. Min bro, m gen dout anpil pou gen 10 moun onèt. Dayè, si w wè gen de twa moun onèt k anndan, se ansyen ansyen moun nan yo ye. Men majorite ti jèn ki aktyèlman anndan vilaj pa fin bon moun. Dayè pi fò k fèt anndan se pitit bandi yo ye. Dayè pa gen ankenn bèl ti fanm nan vilaj ki gen lòt relasyon deyò. Tout se madan bandi. Son verite. Paske bandi yo pap kite dayè pou yo ta sòti al lòt kote al bay lòt nèg plezi. Son verite. Sa vle di ke premye bagay m ta fè m koupe dlo an nan vilaj. Tout chèlbè. Kounye a si yo bezwen dlo, izo a bwè dlo lanmè. M koupe tout sikilasyon nan vilaj pandan 2 semèn omwen. Pa gen kenn machin k ap vin pote dlo nan vilaj kibò. Pase al kibò? E se sa m te mande lapolis. Kòman pou bandi alèz ap travèse, travèse pòtay, travèse bisantenè, antre vilaj, sòti site plis, pa gen bagay konsa. Pa gen bagay konsa. Donk Izo, ou gon kadav atè a vin chèche l. Ou lach twòp. Dayè mwen menm, m te di sa avan yè nan emisyon an. M pa bezwen yo tire Izo. He m pa bezwen yo touye mouche non.

Non, met tèt ou deyò vin batay. M di w sèl krent m genyen pou mesye polisye yo, se penetrasyon anndan vilaj e se sa ki parèt an ti pe paske gen anpil pyèj ke nèg yo tann. Men si e pou kestyon nèg yo vin kanpe fè afwontman a lapolis, negatif. Bravo avèk gadkot lamarin ayisyèn. Jiskaprezan m gen kontwòl dlo a la jiskaprezan. Sa di zafè nèg a vin fè rara, vin pran chaloup, travèse, ale maleng sou kabarè, retounen vilaj, vin bay presyon, pa yon bagay konsa. Izo nap tann ou deyò a da ou gon kadav atè a nap rele w vin pran l vin chèche l la popo fenk desann on towo atè a la a tou prè tele ayiti misye ak tout zam ni sou li rèd e misye ap fè kòm sak pase li li ou konprann e chofè moto li ye nèg yo voye l vin gad kòman lari a ye mesye nou tout ap mouri paske m di w izo se nèg ki pi lach ki egziste la a pandan map pale la map chèche izo M paka jwenn misye. Kounya sal fè lap itilize nèg al gade tèren an pou li. Ebyen Sniper fenk desann misye la selon enfòmasyon m jwenn atè a. Eeh nèg la pa nan, depi wal on kote lap met plis nan men nèg li menm. Pa gen blag nan sa. Eeh misye konn tèren epi l konn nèg yo tou. Ou konprann sa m di w? Ebyen la sosyete ekoute. Lapolis aprè frap m fin bay Francel Bill fache a, m wè misye fache pou bon paske lè misye fache Epa atake pou atake M. Frantz Elbe, se plis mwayen pou w bay lapolis pou yo frape. Ti mesye swat yo, respè pou nou. Kèk de twa nèg nan bim, respè pou nou. Kèk nèg nan FADH, ou konn m pa nou pa pale sa fò. Ou konnen, gen yo pa vle, yo pa vle nèg FADH yo met pye atè. Gen nèg yo la wi, nèg yo la atè papa. Haiti son peyi k an danje. Kounye a tout nèg se met pye nan tè. Menm nèg besap yo la fò nou mobilize. Peyi an danje. M regrèt Sauvagè pa la menm. Kot Sauvagè menm? Sauvagè, misye te oblije lage pye l. Twòp pou li. E yo pa bezwen. Yo pa bezwen bon polisye nan kò sa. Twòp pou Sauvagè lage pye l. Men si misye la. Si sovaj atè a la, gen de twa lòt nèg m gen la nan swat la. Mis, nèg sa yo atè a la, mesye. M gen de twa nèg nan CBQ. Si nèg sa yo met pye yo atè yon kote, ap gen bagay. Zafè m tande pil chèf gang k ap plede pale, atansyon, divèsyon. Pa egzanp, gen yon ti videyo k ap fè letou sou rezo yo la, fake news. Lè m al gade nan repètwa mwen, m wè videyo sa a, m te genyen l deja. Nèg yo gen yon, bon m di w, Nèg yo gen yon sistèm kominikasyon anraje k ap travay avè yo. Menm jan videyo Fò Jak la, se lè m al gad nan repètwa m wè videyo sa a m te genyen l deja. Kisa sa vle di? Sa vle di ke nèg yo gen yon sistèm kominikasyon anraje k ap travay atè a pou yo. On pakèt videyo menas dan le tan epi yo kòmanse ap retounen avè yo pou ka entimide lapolis, entimide popilasyon an. Majorite videyo k ap sòti la yo se pa bagay resan Se de video t pase yo ye. Tande byen wi e sa t fè map mande moun ki enfliyansè sou rezo fòn pridan tou. Depi ou gen 10000 moun kap swiv ou fò kòmanse metrize sa wap poste paske nèg yo sa yap chèche se vizibilite a yap chèche sa di video wè bay izo manti se pa bay resan se bay pase li ye se bay pase l pa bay resan se sou blòf li ye e kounya lòt bagay pou gade pou wè nan yon video misye gen yon radyo kominikasyon bò kotel ki sanble radyo lapolis e nèg yo gen radyo lapolis nan men yo vre. Men m panse l wap ka sèvi avè l. Bon, sa m ta swete, sa m ta swete. Paske kounye a sistèm kominikasyon polis la vin chanje tou. Nan tan lontan, lè yon radyo kominikasyon pèdi, ou annik jis ale nan sistèm nan, one click, epi yo elimine radyo sa a. Kounye a se yon pakèt detay, fò w rasanble. M pa pale bagay sa. Men mesye, humm! Bagay yo anpil wi. Bagay yo anpil. Gen bagay m pa ka di yo sou lèzot, men bagay yo anpil wi. Humm sa vle di kisa izo. Pandan nap pale la ou gon kadav atè a nap rele w vin pranl. Se pa gen nèg lach tankou izo. Banm montre w sak pase 1. Nan videyo ansyen misye ap lage la yo misye montre ke l panikè. Poukisa? Menm nan videyo misye ap montre bay mas a gaz misye pwouve ke l panikè. Poukisa w panikè? Rezon an senp, si w gen tout mwayen de defans sa yo lakay ou pa bezwen montre moun yo, tann yo atake w epi moun la vin monte sou resif. Si kounye a w ap montre yo ap ekspoze yo e bon w di ènmi an men kòman pou l rive sou ou, ou konn sa sa vle di, se yon travay psikolojik li ye, se yon travay mantal pou entimide polisye yo, kounye a si yo wè l yo ap di a misye gen bagay nan men l mesye nou pa prale. e pa vre. Sèl grenn bagay mwen krent pou polisye yo, se penetrasyon nan vilaj paske nèg yo fè twòp twou anndan, yo fouye twòp twou, yo mete anpil pyèj. Sa sèlman. Men pa gen ankenn nèg ki ka kanpe batay avè ak lapolis. Manti! Grenn bagay m pè ou polisye sa t fè. Si w wè poko gen penetrasyon nan vilaj se sa sèlman. Paske gen anpil pyèj ke bandi yo mete atè a. Bonbòn, gaz, Twou yo fouye e map travay sou tout twou sa yo pou m ka endike lapolis yo. Paske mwen se yon kout men map bay. Lapolis pa peye m pou sa. Pa gen pa ankenn ti sousou blofè kap vin ekri tenten bagay pou fè Frantz Elbe plezi. M pap travay ak Frantz Elbe. Map travay pou la pnh, pou la sosyete ayisyèn, pour le pays. Ou menm wap bouske yon ti manje pou fanmi w. Ou konprann? Kòman mouche rele? Pwensen? M pa konnen. Jwensen? Wap bouske ti manje? Mwen e pa sa map bouske mwen menm. m ka ba w manje dayè. Sa di m pap bouske manje, m ka ba w manje. Si w pa nan vòlò m ka okipe w ak tout fanmi w. E pa sa m ap chèche. M se yon sitwayen konsyan. Mwen rann mwen kont ke peyi an difikilte m ap ba w yon ti kout men. Sa vle di ke sa sèlman m krent pou lapolis wi, se ti pyèj ki anndan vilaj yo sèlman. Men nèg yo pa ka kanpe goumen ak lapolis vre. Izo, m ba w defi Izo, vire pwent tèt ou, m deyò sou mwen, ou wè kote n ye la a? Avan yè m wè Izo se yon machin kap woule la izo m mete w an defi pou sòti pwent tèt ou bò lari an pandan map pale la ok letènèl nèg yo desann on on sòlda izo ki a on M 4 nan tèt on kay m panse se misye m panse se boul mikwòb la t tonbe wi nou nenpòt 4 a 0 sou yo oh nenpòt 5 a 0 la soti yè swa rive kounya nou 5 a 0 sou yo izo vin pran kadav ou atè a la pandan map pale la izo gon kadav atè a bò tela ayiti a izo vin pran l vin ramase kadav ou a izo men l atè a la map gade l devan m nan la men l atè a Bò tele Haiti a vin pranl kounya. Chofè moto w la Vladimir. Se li menm kap pote fanm pou an dèy misye gen zam sou li. Misye mòtèlman blese aktyèlman map pale avè w la bò tou prè tele Haiti a. Donk vin pran kadav ou izo nap tann ou. Blofè. Ha! Wap entimide moun. Vin pran kadav la izo men nap tann ou kounya nap pale. Pa gen ankenn vagabon isi ki panse yo ka manke moun dega bay moun presyon. Son peyi nap ede. Epa anndan lakay ou chita. Sinon m pa tap janm konnen w. Si w pa t vin nan tèt polis la, m pa t ap janm konn kiyès ou ye. Ou konprann? Paske dayè non w site nan rapò dcpj nan dosye Jovenel la. Kidonk m pa t ap janm konn kiyès ou ye. Sa di si w vin nan tèt polis lan, fò m chèche detay sou ou pou larepiblik. Pa gen blag nan sa. Ou konprann? Donk ti mesye swat yo k ap frape, tanpri souple, bay mesye yo prim de risk. Epi m tande gon bagay, m tande moun, dayè ou pa ka, kòman ou ka transfere yon ajan swat pou al kibò nan komisarya? E bobin li ye mesye. Si n bezwen kraze peyi a bay gang, di nou sa. Paske nèg sa yo depi yè swa nèg yo ap byen frape anba a. Mesye marinn yo chapo pou nou. M te gentan pale n. Mesye la marinn yo chapo pou nou mesye. Kenbe la. Kontinye frape kenbe la. Ok kenbe la kontinye frape mesye marinn yo.